Tout moun bonswa fanatik Roody Roodboy e map salye tout moun an jeneral mwen kontan ansanm avèk nou aswè a and nou te mankem anpil e m konnen anpil nan nou te enkyete pou mwen anpil so m te vle make sure avanm retounen sou sèn avanm retounen nan tout aktivitem poum te fon ti video spesyal poum Remèsye chak grenn nan nou, chak grenn nan nou ki te la ansanm avè m, ki te priye pou mwen, ki te ki te tcheke sou mwen, ki te kite yon mesaj pou mwen, yon mesaj de rekonfò, yon mesaj lanmou e. Fò m di nou ke chak grenn nan nou, chak grenn nan nou, chak grenn mesaj sa yo, yo rekonfòte m e m te santi mwen konble pa rapò avèk sitiyasyon ke m te ye a. M sot pase yon move, move, move moman nan lavi m la. M manke disparèt sou tè a men Granmèt la li pi fò, li pi gran e m panse, mwen panse mwen sòti. Mwen sòti ganyan nan istwa sa a. E m te vle di nou mèsi, mèsi paske aprè tout bagay mwen leve jwenn 3222 mesaj ki gen rapò avèk fanatik, zanmi, fanmi k ap tcheke sou mwen. Premyèman map di fanmim mèsi aprè Bondye map di fanmim mèsi madanm mwen pitit mwen e map di fanmim matant mwen yo tontonm yo ki aletranje ki Canada Boston etc map di tout zanmim mèsi ki te tcheke sou mwen map di tout antouraj mwen manadjèm DJ Roger tout mizisyenm yo Loberto. E tout staff volume nan, tout fanatik, tout lòt atis parèy mwen ki te tcheke sou mwen. Guys, anpil nan nou ka pa konprann, petèt gen nan nou jiskaprezan ki ekri m sou WhatsApp, ki gen nimewo m ki ekri men m pa gen chans reponn. Men m vle fè nou konnen ke m resevwa yon pakèt mesaj e m pa t ap gen chans reponn nou tout. Men l te enpòtan anvan m retounen sou sèn pou m te fè ti videyo sa pou nou, pou m di nou mèsi paske m santi koneksyon ant ou menm avè nou an li enpòtan e nou ban m anpil fòs. Ti tan sa m sot pran an li pèmèt mwen reflechi anpil, li pèmèt mwen konprann anpakèt bagay. Li pèmèt mwen Li pèmèt mwen Li pèmèt mwen grandi Li pèmèt mwen Li pèmèt mwen fè anpil anpil anpil rekil Anpil rekil Anpil rekil anpil refleksyon E m panse ke Dèfwa gen bagay ki rive ou se pou Pèmèt ou Pèmèt ou grandi E abòde bagay yo yon lòt fason, lavi a yon lòt fason. E m pa p. M ap pwofite di nou chak grenn nan nou ki la a, e jou ou a a konte. Men m apati de jou sa a, m fè m fè refleksyon sa a, se jou ou a konte. So gen yon bagay pou n aprann fè. Aprann viv. Aprann viv chak enstan prezan. Because you never know. You never know. Ou pa janm konnen ki lè yon bagay ap rive ou. Mwen menm pèsonèlman, e, m panse. M panse nou dwe aprann viv. M panse nou dwe aprann bay moun ki enpòtan pou nou enpòtans. M panse nou dwe aprann pase plis tan avèk fanmi nou. M panse nou dwe viv chak enstan prezan e chak sa. Chak segond nan lavi nou, chak jounen nan lavi nou, fè ti refleksyon pou di tèt ou, kisa ou poko fè pou si ou pa la demen? Oubyen èske si ou pa la demen, w ap satisfè, w ap ka ale anpè? Èske ou p ap kite moun nan pwoblèm? Èske ou p ap kite fanmi w nan kouri? Èske w aprale anpè? M panse sa se yon bagay ki enpòtan pou nou reflechi ki fè nou pa dwe pase plis tan nan plezi ke nan travay. Nou dwe enjoy lavi nou. Lè n ap viv, nou viv. Lè n ap pran plezi nou, pran plezi nou. But, lè se moman pou nou fokis sou sa ki pozitif yo, make sure nou fokis sou sa ki pozitif nou. Paske. A nenpòt ki moman nou kapab disparèt e fanmi nou kap regrèt. But yon lòt bagay ke m fini pa reyalize, ou wè lè yon pwoblèm rive w, mond lan pa kanpe. Mond lan kontinye fonksyone. Antouraj ou kontinye fonksyone, latè kontinye ap vire, se sèl ou menm ki pap la. Si w pa mete nan tèt ou nan pozisyon pou w gen pwoblèm pou w disparèt. So, pa chache mete w nan mood pou w gen 10.000 enmi nan antouraj ou. Renmen, renmen moun, viv ak moun, fè byen. E m panse youn nan bagay ki pwoteje m nan aksidan sa se fè byen. M renmen m fè byen je fèmen. M pa gen tan pou vye enèji, pou bad enèji. M panse nou dwe fè byen e fè byen sa yo se yo menm k ap pwoteje w. Ou pa, you never know, ou pa janm konnen ki fason Bondye ap retire w nan yon pwoblèm. E mwen menm la, si nou te panse m ale, m poko ale. Pase m gen anpil bagay pou m fè toujou. Bondye poko kite sa fèt. Pran pakèt pakèt bagay m gen pou m fè toujou, m gen pou m reyalize pou fanmi m, pou mwen, pou nasyon ayisyen an. E m gen pakèt bagay, m gen pakèt plan. An kesyon de pwodiksyon, m panse ke nou ap tann an pakèt bagay nan men m. A koz de sa k pase a la, li te bon pou m pran yon ti rekil, pou m voye tout bagay pou 2022. M voye tout koze m gen pou m sòti, tout bagay m gen pou m fè yo pou 2022. Pa ret anpil tan, 2022 a nan bat je li la. So, m ap kòmanse, m ap rekòmanse on stage a pati de demen. So, demen moun Boston yo kapab jwenn mwen avèk Richard Cavé. N ap la pou Thanksgiving. So, demen m ap avèk e Kay. Avèk yon pakèt bèl DJ. Nou pral fè yon bèl Crazy Show demen. Apre sa, n ap nan vant siyati albòm Gabel lan e le 27. Le 2, m ap jwe Ench. Le 4, n ap nan peyi a, Pòtoprens City, nan Nabob pou yon gwo kokennchenn comeback. Alright party tou de blan. So tout ti zanj mwen yo, tout ti lèzanj mwen yo make sure nou vini tou de blan. Tout zanj a bèl epe yo, tout blòdè resan yo nou pral fèl all white. Krèm pa ladanl. 4 desanm sa a mayo krèm pa ladanl, mayo nwa pa ladanl. Rabi pa ladanl. Jeans rabi nan pye pantalon pa ladanl. Se blan kou koton. Blan kou koton. Blan kou koton. Nabob blan kou koton.

Rabi pa ladan l. Se mayo blan, jeans blan oubyen pantalon blan, rabi pa ladan l. Ok. So tout moun map tann nou nan abòb. Epi demen Boston rèd. Roody Roodboy, Roody Roodboy kay Boston demen le 27 nap nan. Fok ladedan la avek Gabel ki ap soti album ni van ti anti album bagay sa yo le 2 nan ench avek komilfo komilfo sigaret peyi a avek Tony mix epi konn sa li deja la na bob le 4 so mèsi a tout moun ki te toujou ap sipote mèsi a tout moun ki te priye pou mwen mèsi a chak grenn moun ki te von mesaj ban mwen mèsi a tout sponsor ki te ekrim. Mèsi a staff management la ki te kanpe la nan moman difisil sa yo, Jocelor, Narcisse, Ruben, mèsi a tout zanmi m, ou konprann, Red, tout moun ki toujou la pou mwen yo la, Red Rantecar, e Maè, tout nèg yo ki la nan West Palm Beach lan. N ap salye tout atis sou Chachachat yo ki toujou ap ekri m. N ap salye mesye a Tonnalèz yo, tout medya an jeneral e ki te fè ti pale, ki te enkyete yo pou di Woodboy, tout medya san eksepsyon. E nap salye tout media yo an jeneral pep news anpi afè pam respè so m pap kenbe nou twòp e li 8 è a 9 è e m gon ti repetisyon avèk mizisyen yo so ou konnen lèm se atis lè a lè ou t banm nan e lè a 9 è a fòm anba nan Miami so m pral Miami m pral repete epi demen pou nou pran avyon pou Boston so map tann tout moun Boston map tann tout moun la bob map tann tout moun ench Roody roodboy rebalanse pou la plus belle epi nap kontinye fè koze jiskaske souf nou koupe thank you so much m renmen nou anpil e mèsi pou ti pale sa anpil love pou nou mesye baww kout blip.